Yon moun ki ta nan yon sitiyasyon konsa, ki gen yon kredi kat, ou te konn ap peye bank lan anpil enterè sou kredi kat sa, mwen menm sa m te kapab toujou konseye yon moun, ou te kapab toujou rele bank lan, malgre yo konnen sa doun fason otomatik. Rele bank lan, di gade non, Mwen men nan tèl sitiyasyon ke m twouve m la, m mwen m genyen dezi pou m peye dèt mwen. Kòman nou kapab, si si m te gen yon enterè 10 pou san m t ap peye, kòman nou kapab negosye ansanm avèk mwen pou ke m peye enterè sa a 2 pou san? Mwen menm sa map di la yo gen de nan yo kem veki mwen sonje yon lè mwen te genyen yon yon kat ke yon konpayi ki vann materyo de konstriksyon isit ban mwen monchè yon bon jou m gade yo te banm 18 mwa. pou m fin peye, li te ban m 18 mwa, se ke m ap achte, m ap peye enterè. 18 mwa fri. Monchè, nan menm semèn 18 mwa bout la, mwen bliye sa. Se voye m voye je gade, yo gentan chaje m 500 dola enterè. M rele yo. Rele m rele yo, m pale ansanm avèk yo. Gen de bagay, m di yo m pa t konprann se te konsa l fonksyone malgre malgre m deja konnen. Ou konprann? Epi, yo retire 500 dola enterè a. Epi kounye a yo esplike m, pandansyetan m te konnen. Men m jis ap jwe kwen avèk yo. Yo retire 500 dola enterè a, m peye kredi kat la off, epi that's it. Ou kapab toujou negosye ansanm avèk yo. Y ap tann ou.
Kounye a brother Alex, e moun sa yo, n ap avanse wi nan pwen yo, moun sa yo kisa yo dwe fè la ki gen kredi kat yo, se Toujou kontinye avèk ti minimòm peyman yo oubyen peye yo kat la off epi pou yo di bon m retire kòb nan bagay sa m fin peye oubyen sa ou dwe fè la menm. M panse sa pral depan de ki balans ke w gen sou kredi kat la. Si w gen yon balans ki elve e ke ou pa gen anpil cash nan resous ou, ou pa gen anpil lajan nan saving ou e anplis de sa ou pèdi travay ou, Petèt li pa fè sans pou ta peye tout balans lan bay kredi bay konpani an. Nan, ou pa ta fè l. Yeah, but at the very least ou ka fè minimum payment ou pou ka kenbe kont lan, jis pou ka kenbe kont lan kouran, aktif, an atandan ke w ap figure out kisa ke vreman ki pral pase. Donk, yon moun ki petèt gen yon balans ki pa ki pa twò gwo pase sa gen dwa gen dwa panse diferan. So, sa depan de de de ki sitiyasyon pèsonèl ou e gen sa vrèman espesifik a de seri de moun. Men se yon bagay pou premye sèl konsèy ke nou te ka bay pa just di a monchè mwen prale nan peyi m mwen pa gen anyen pou mwen avèk kredi kat mwen tou bliye sa. Make sure ke w gen yon plan e make sure ke w pap eseye abize sistèm nan paske anpil fwa sa ka rive sa ka vin tounen pi mal pou ou. An nou kontinye non.
Ya, n ap kontinye sou lòt, lòt kont ke nou pral pale, nou pral pale de, de kont envestisman yo. Gen anpil moun petèt ki te nan yon travay ki te ba yo yon 401 k, gen anpil moun ki gen dwa te gentan ouvri yon kont IRA oubyen yo te gen yon kont avèk Robinhood ke yo te kòmanse ap fè ti, ti envestisman yo nòmal. Kounye a, ki, ki avni kont sa yo, kijan sa pral mache, kijan, kijan sa fèt. premye bagay ke nap di, si ann nap kòmanse avèk 401k, e nou vle eksplike moun yo kisa 401k a ye e kijan ke li travay an jeneral. 401k se yon kont de retrèt ke li ye, e kont de retrèt sa a se yon kont ke ou menm ou mete lajan sou li, epi anplwa moun ki baw djòb la, anplwayè w la, mete yon lajan sou li tou pou li match. kantite ke w mete a. So, jiska yon limit. Sa vle di kont sa se yon kont ki la pou retrèt ou e le fè ke li kreye pou retrèt ou, kounye a toujou gen pou tout moun. Se pa pou moun ki te gen tps, moun ki pa t gen tps. Toujou gen de seri de restriksyon sou Nan ki sitiyasyon ke ou kapab retire lajan? Se pa yon lajan ki fasil pou retire, anpil fwa yo vle se loan pou w pran, anpil fwa fò ke w ka pwouve ke w gen yon hardship, ke w gen yon bagay drastik ki rive nan lavi w, tankou si w pa ka peye kay ou, se yon lòt rezon kote yo ka ba w aksè avèk pou pran lajan avèk nan kont 401k a. Epi, se, se, an jeneral se konsa ke li travay. Toujou gen de seri de restriksyon. Men, youn nan bagay ki, ki toujou rive, se ke si ke m t ap travay pou yon konpani, mwen te gen yon fowonke avèk konpani sa a, e ke otomatikman ke mwen ta pèdi travay la, oubyen ke m ta kite travay la, m pa fè pati de payroll sa a ankò, yo ouvè kont sa a kounye a pou ke ou gen aksè avèk transfere lajan. Se pa nesesèman ke w ka just retire lajan an cash pou w depanse l, but yo ba w aksè pou w transfere lajan an si ke w ta pral nan yon nouvo job, pou w ka transfere l nan nouvo job la, oubyen si ke ou ouvè sa ke yo rele yon IRA, yon Individual Retirement Account, ki se yon kont ke ou menm ou kontwole, pou w ka transfere lajan an sou yon IRA. Li gen dwa, li konn pran ti tan, petèt si ke w fèk kite, ou fèk pèdi djòb la, lè ke tps te koupe a, petèt li poko update nan sistèm nan, men ou kapab di sou 2 semèn avèk yon mwa, li ta sipoze update nan sistèm nan ke ou pa nan travay la ankò, e le fèt ke w pa gen travay la ankò, kounye a w gen aksè pou ke ou. transfere lajan sa ou byen retire lajan sa. Mwen pa konn si w gen ankenn kesyon sou sa pou nou. Non, non, non, non, e, e, e, e, ou alò ou panse ke transfè de Fouanke avèk Aria l ap pi bon si moun nan fè l li pa nan travay la ankò ou byen si moun nan deside di bon l ap kite kòb la menm si l pa gen kat travay ou byen menm si l pa nan travay la ankò ou panse sa ap kreye yon domaj sou li? So, kounya mwen panse ke. Epi twazyèm opsyon an tou, sèke ou te ka just kite kòb la nan 401k avèk ansyen travay ou a, menm si ke ou pa nan travay la. Anpil fwa moun yo fè sa, li pa janm yon bon ide pou nesesèman fè sa, paske lè kont 401k a gen de seri de frè ke travay la ap peye bank lan pou li. pou ke l ka kontinye kite kòb kont lan aktif. Anpil fwa, lè ke ou pa nan travay lan ankò, travay la deside pa peye frè sa yo ankò, ki vin pèmèt ke bank lan se ou menm dirèkteman ke l ap chaje frè yo. Se sa k fè li konn vin rann kenbe kont yon ansyen kont 401K ke w genyen, ke w pa nan travay lan ankò, li konn vin rann li vrèman ekspansif pou w kenbe kont sa yo an operasyon. So li toujou plis ta nan avantaj ou pou ta transfere 1 kont sa sou yon lòt kont. Fò w retounen, fò w repran sa w ap di a paske sa trè zenpòtan. Paske gen moun ki te nan yon travay, ki pa nan travay la ankò epi yo te gen yon 401k nan travay la, yo toujou kite l paske yo di bon se menm 401k yo, se menm bagay la, donk y al nan yon lòt travay epi trè pwobableman yo gen 401k nan lòt travay la ankò. Donk kòman sa fèt? Èske se 2 administrasyon petèt ki ka konbine pi devan an oubyen, paske sa enpòtan pou moun yo konnen, oubyen pandan ke moun nan kite apre yon nonb de tan li di ok map transfere kòb kem te genyen nan fon an ki nan tèl travay X map travèse la nan fon an ki travay Y. Donk eske moun nan dwe fè sa base on sa w di la paske si non mèt travay la konnen ke w pa la ankò frè a efektivman yo pap peye l pou ou. Donk si gon frè ke ki toujou sipoze peye Donk kanmenm se ou menm kap peyel donk li pa nan avataj ou olye ke ou panse kob la se grandi lap grandi lap grandi se vre men sa ka rive ke lap pran kou tou. Yeah, sa ap rive ke lap pran anpil kou ou pral peye anpil frè ke ou pa nesesèman ka peye so kounya ou se sak fè ou gen yo toujou baw 2 opsyon yo toujou diw si ou ko gen yon lòt travay ki gen yon lòt 401k e ke ou vle transferel pou merge yo ansanm ou ka fè sa sa se yon opsyon oubyen Si ko pa gen yon travay ki gen yon fo ranke, petèt ou ap travay a tèt ou oubyen nou nan sitiyasyon kote ou gen pwoblèm imigrasyon, ou ka ouvè sa ke yo rele yon kont ki rele yon IRA, yon Individual Retirement Account. Individual Retirement Account lan, bon, byen antandi, si ke ou te konn ap tande nou, ou gen dwa te gentan gen yon IRA deja, ou pa oblije al ouvè yon nouvo IRA. Si ou gentan gen yon IRA, kounye a ou ka transfere kòb fo ranke a sou IRA a pito. Avantaj sa ba ou se ke konformite yo kote ke w ap travay la vrèman gen anpil enfliyans sou li e l gen gen anpil limit ki enpoze. Tandis ke kont IRA a se ou menm vrèman ki plis kontwole l paske se yon kont ke ou ouvè pou tèt pa w, pou benefis pa w, travay ou pa gen anyen pou l wè avè l. So se ou menm ki plis kontwole l, li pi fasil si ke w ta bezwen retire yon lajan sou kont sa pou w ta retire lajan. malgre ka gen yon seri de penalite, nou pral pale de bagay sa yo, but li pi fasil, li yon ti jan pli, pi fleksib pou retire lajan. Sa ke w pa vle fè, e anpil fwa y ap ba w opsyon sa tou, sa ki petèt ke w pa nesesèman vle fè, sè ke pou w annik just pran tout kòb 401k a, pou w annik just cash li out yon sèl kou. Pwoblèm ki vin genyen nan sa, Mago kapab di bon mwen mwen bezwen lajan an, si ke w bezwen lajan w ka toujou itilize lajan w, men si ke w gen yon balans ki yon ti jan te elve, mwen pa ta konsidere w pran l yon sèl kou, paske non sèlman lè w retire l la, si ke w pa gen 59 an edmi, sa so basically 60 tan, si ke w poko gen laj sa, yo pral chaje w yon penalite de 10 pousan. E kounya yo pral chaje w taks sou kòb sa tou. Sa vle di, si ke m pran tout kòb la, si admete ke m te gen 100 mil dola sou yon 401k. Epi m deside, a monchè, m ap just pran 100 mil dola m cash epi m mete l chita la pou lajan nan menm si yon bagay rive. Kounya sa pral pèmèt ke yo taks ou sou tout 100 mil dola nan yon sèl ane. E kounya si taks bracket ou te yon ti jan ba, Akoz de 100 mil dola 401k sa w pran, taks bracket ou pral pi elve ki pral vin pèmèt ke w peye bokou plis taks sou lajan sa ke w pa t gen nesesite peye. So sou 100 mil dola w ka pou wè jwenn se sèlman 70 mil dola ke w jwenn paske ou te deside retire tout lajan an yon sèl kou. Li pa vrèman avizab pou ke w annik just ale w bay ou fè gouvènman an kado kado 30 mil dola paske w te just bezwen retire lajan.
So, e lè w retire kòb sa a, ou voye li ale sou lòt akawont ke w te genyen, ou di mwen si w voye li sou yon IRA ke w genyen. Donk, jan w di an, tranzaksyon ou ka fè l plizyè fwa oubyen ou fè yon sèl tranzaksyon. Si ke transfè w ap transfere l, w ap oblije fè l yon sèl tranzaksyon. On sèl ou ka fèl on sèl transaksyon. Ou transfere l de 401k, ou transfere l nan IRA. Son sa son sèl transaksyon ou ye, yo ka voye on chèk pou ou pou al depoze l ou byen gen diferan fason ke yo konn fèl, depandanman de ki bank lan ki relasyon a bank lan yo ka transfere l dirèk. Kounya lè ke w gen kòb sa nan IRA a, ke kòb la chita nan IRA a, ou gen plis kontwòl sou li, ou kapab di monchè, a mwen gen yon 100 mil dola la, but mwen gen bezwen w di m ke kay ou pral nan foreclosure ou pa ka peye kay ou, sa se sa se yon eksepsyon, si ke w gen pou al lopital ou gen bil lopital pou w peye, sa ka yon eksepsyon, so gen de seri de eksepsyon ki ka fè tou ke w pa peye 10 pou sa. An jeneral, jis di ke a mwen te bezwen lajan an li pap konsidere kòm yon eksepsyon e se si ke pèdi stati ti pyès ke w pèdi a li pa konsidere nesesèman tankou yon eksepsyon tou bòt petèt li ka vin rann ke gen deseri de lòt eksepsyon ke w kalifye pou yo. Donk moun sa yo pap ka di, moun tps yo pa ka di monchè m pap travay ankò, m pa gen m pa gen bagay nan peyi a, e m pa ka manje, yo pa ka bay sa yo kòm eksepsyon, di bon m pa gen travay, eksetera, m bezwen al lopital m pa ka ale, ou konprann, e paske m pap travay, m pa gon rantre, yo konnen estati, m di yo estati legal mwen fini, m pa, sa yo yo pa, se pa de bagay ke yo ka konsidere? An jeneral non, mwen pa gen tout lis eksepsyon yo devan m, but an jeneral sa yo pa antre nan kategori yo. Sa yo pa antre nan kategori yo, youn nan bagay ki nan kategori yo jan ke m di se si ke w pa ka peye yon kote pou rete, w pa ka peye kay ou, sa a toujou tounen antre nan kategori yo. Anpil fwa, si ko ta kite kòb la nan 401k a, se la ou pral wè kote IRA a ba w plis fleksibilite. Si ke ou kite kòb la nan 401k e ke ou ta bezwen pran l nan youn nan eksepsyon sa yo, yo pral mande kounye a pou voye prèv. Yo pral mande pou voye notis ke bank lan voye ba ou, pou voye sesi, pou voye se lòt bon, ki vin bokou pi konplike. Tandiske si kòb ou se yon IRA, ou ka ni jòs deside. Map fè map fè wi dwa mwen ou pa menm bezwen voye prèv pou eksepsyon se sèlman lè ke w pral fil taks ou ou pral di men ki eksepsyon ki genyen ke w kalifye pou w pa peye pou w pa peye taks la.
Donk brother Pierre e te pale sa ba la e ba eske ou ka retire kob la si tout fwa bon nou pale de sa ou ka retire si ou gen nesesite pou sa vreman si ou gen nesesite men si ou pa gen nesesite pou sa Li pa nesesè pou retire kò. Nou pale sa ni pou Fohanke ni pou Aye. Nou pale bagay sa isi a deja. Wode Pyè nou di li pa nesesè pou retire kòb pou gen nan Fohanke w men gen moun ki te di m Wode Alex olye yo prete kòb la nan labank yo pito prete l nan Fohanke yo. Donk m sonje m te pale bagay sa ansanm avèk ou deja. Moun nan di olye l al pran kòb labank alò ke si l pran kòb la nan Fohanke se kòb pa l. L ap retounen avèk tout enterè a ankò nan kòb pa l. Donk pou li menm, li di li prefere pran kòb prete nan fwon ke pa l la depreferans olye l al prete labank. Donk m sonje ou ke w te di, pwoblèm ke l genyen se ke lajan sa ap manke travay, e si m sonje repons ke w te bay, kòb la ap manke travay paske si w retire kantite jan si kòb la vin moute eksetera kantite pou l te a li p ap moute konsa. Men e. Moun sa k di sa a, an nou retounen sou li ankò, ou pa panse se yon bon refleksyon l fè? Li di, bon jèm prefere prete kòb pa m nan de preferans, ke m ap retoun, m ap ranbouse l se vre avèk enterè, men enterè sa a ke m ap ranbouse la se toujou enterè sa a se pou mwen kòb enterè a ap ye. Donk, ou panse refleksyon sa a pa fè sans? Mwen, sa pral depan de ki sa ke w pral fè avèk lajan. Ultimately, se sa ke l depan. Si ke lajan an w ap retire l pou ke w al fè yon lòt envestisman, bon, petèt ou kapab di 2 envestisman yo egal e ke lajan an ap toujou kontinye, kontinye grandi. Men konpare avèk yon moun ki jis pran lajan an, pa egzanp, pou jis al achte yon machin. Li prete l, epi l di w sa se yon machin e ke machin nan se depresye l ap depresye. Mwen pa rete kwè sa se yon bon ide paske ou bezwen pou lajan. Avantaj ke tip de kont sa yo genyen se ke lajan an rete la, l ap travay e ke lajan an ap grandi sou pwòp li menm. Men e si se yon loan li ta l pran brother Alex? E lè l al pran yon loan lakay nan Toyota, nan Cadillac? Suivez-moi et abonnez-y. Ou konprann la, l pran lòt la la, e lòt nan la, epi l di monchè, olye m ap peye kantite kòb sa a la, e avèk tout pil enterè yo, eksetera, donk de preferans pito m te pran l lakay mwen nan kòb pa m nan, epi mwen menm m a konnen m ap peye enterè yo, men se enterè pa m m ap peye. Si, si, bon, moun nan toujou ap pèdi. Monchè, ok, si ke an mete ke moun nan nan gen kredi ki bon ase, E ke l ta pral pran yon loan a a 5 pousan nan men bank lan. Ya. Ok, m ka pran yon loan avèk 5 pousan. Prefere m peye bank lan 5 pousan, tandiske ke m retire yon lajan k ap travay, k ap fè 10 pousan. Ou konprann sa m di w la? Si m gen yon lajan ki envesti yon kote k ap fè 10 pousan, pou ki rezon pou mwen itilize kach sa pou m al peye bank lan alòske bank lan te ka ban mwen yon loan ki a 5 pousan? Sa vle di tout kout ou kou m ap pèdi. Mwen gentan pèdi 5 pousan nan transaction sa. So se konsa pou wè li sak fè gen de seri de moun menm pa menm nan kesyon de foranke gen de seri de moun yo gen dwa menm gen cash la disponib e gen de seri de bagay ke yo pral fè si yo ka jwenn kont kòb la prete nan men bank avèk on to ki ase ba li preferab pou moun nan pou l di map prete kòb la nan men bank lan olye ke m depanse cash mwen gen ki disponib la.
E nap di Cachuda mèsi anpil e sèl on lyon pou pa voye ou konprann sèl on lyon pou pa voye la sèl on lyon pou pa voye paske nèg yo fache pou lyon an e thank you thank you wè wè e depi l antre nan live la nou konnen sèl on lyon pou pa voye paske depi ou voye lyon map tou fèmen live la paske nèg yo gen pwoblèm avèk lyon deyò a epi depi ou nan manno ou gen pwoblèm ann kontinye brother Alex paske lè ap avanse ou konn brother Izi gon lè devan li. Ya, so nap kontinye, mwen panse nap tou fè tranzisyon nan, si kounye ke w gen yon 401 ki long. Eske sa vle di long nan pi bon? Tou reponn Brother Pierre. Non, mwen nan opinyon pa m, si depandaman de kisa ke w pral fè avèk lajan. Si son lajan ke w pral itilize pou fè yon envestisman, petèt ou pral envesti. Bon, ann pran Brother Pierre kap fè yon barbèchòp. Brother Pierre bezwen grandi barbèchòp la, bezwen fè barbèchòp la yon gwo. Ya, petèt nan ka sa l ka fè sans. Nan ka sa l ka fè sans paske lajan se yon investi wal pran. Loan Foreign Care pi bon pou li. Ya, Loan Foreign Care ka pi bon pou li paske l pral menm itilize lajan sa ki te envesti nan X, kounye a l pral envesti l nan Y. Men anpil fwa moun yo pran loan yo se pa envesti yo pral envesti l vrèman, se jis yon lajan pou ke y al depanse. So w retire yon lajan ki te envesti kounye a ke li pa envesti menm. So, lòt bagay pandan ke nap pale de loun nan, lòt bagay pandan ke nap pale de loun nan, se ke... Kesyon an ba a pou ou, bòdè, ale. Ya, si ke gen, banm tou fini avèk loun nan pou nou pa bezwen retounen sou li, paske m panse pwen sa enpòtan. Si ke nou te nan yon travay, ke mwen te gen yon loan 401k epi mwen kite travay la pou nenpòt ki rezon, petèt se tps, petèt se mwen just deside kite travay la, loan sa mwen gen obligasyon anpil fwa pou mwen just peye l back, tout loan nan just become due right away. Sa di si m te prete 20 mil dola, lè ke m kite travay la, 20 mil dola a mwen t sipoze peye l back mete l sou kont la. Kounye, si ke mwen pa gen opòtinite, mwen pa gen mwayen pou mwen ta peye loan sa on sèl kou, sa ki vin pase, yo tou chanje loan nan an distribisyon, ou pa bezwen peye lajan sa back, men kounye a, ou pral peye tax sou tout lajan sa on sèl kou. Sa vle di, se yon bagay pou fè anpil atansyon avèk li, sitou si w te gen yon loan ki te gen yon ti montan elve, li ka vin pèmèt ke w peye. anpil lajan nan taks ke w pat planifye pou te peye. So si w te gen yon loan e ke loan sa ou konnen ke ou pap ka peye l ankò pou yon rezon ou pou yon lòt, se yon bagay pou w gentan kòmanse panse avè l kisa ke w pral fè paske si ke w pa fè anyen yap tou konsidere l wap wè ke yo voye yon dokiman ba ou menm, menm jan avèk W2 a pou yo di men konbyen kòb income adisyonèl ke w genyen pou w peye taks sou li ane sa.
Ou reponn kesyon sa anba a pou nou. E kesyon moun nan te poze, li te di ke ban m yon ti detay sou Warfare trè pwobableman avèk 400K. So lè w di Roth la, m pa konn si w vle di Roth IRA oubyen si w vle di Roth 401K. But diferans ki genyen antre antre Roth IRA, antre Roth account yo avèk account tradisyonèl yo, sè ke Roth account yo ou pa peye tax lè ke w retire lajan. So anpil nan bagay sa yo ke nou tap pale a vin gen yon gwo diferans si ke kont ke w te gen an se yon kont Roth ke li te ye. Paske kont Roth la, kont tradisyonèl yo, lè ke w mete lajan an sou 401k a, Yo pa takse w sou li. Oubyen lè ke w mete lajan sou IRA, yo pa takse w sou lajan sa ke w kontribye sou kont lan. Se lè ke w retire l kounye an ke yo pral takse w. So, ide a se ke si ke m kòmanse travay nan ventèn, trantèn mwen, m ap mete la, m ap mete lajan la san ke m pa peye taks, e lè ke m kòmanse retire l nan swasantèn mwen, kounye an m apral peye taks sou li. So, ou gen yon deferral, ou pouse taks la pou pi lontan. Sa se kont tradisyonèl yo. Kounye kont Roth yo, diferans lan se ke ou tou peye taks sa jodi a, pandan ke wap met lajan an, si ke ou ta pral mete 100 dola, si yo gen pou yo pran 10 dola taks, yo tou pran 10 dola taks la epi yo mete 90 dola. So ou tou peye taks la depi nan kòmansman an, kounye a lè ke ou pral retire lajan sa nan futur la, jou ke ou deside retire lajan sa, ou pa oblije peye taks sou li ankò. So sa se diferans an Roth 401k avèk yon tradisyon an 401k tradisyonèl. So si ke nan sitiyasyon nan kontèks ke nou te ye a la, kòb ke w te gen sou 401k a se yon kòb ki te nan Roth nan yon Roth account ke li te ye, li bokou pi fasil pou ou pou retire lajan sa paske kounye a w pa pral peye taks sou li. Men, w ap toujou peye 10 pousan penalite a si ke w pa fè yon pati de youn nan eksepsyon yo.
M pa konnen, si w gen kèk kesyon tou Brother Eazy oubyen kèk bagay ou vle ajoute, ou ka toujou fè sa. E Brother Pierre te gen kesyon anba a, genlè misye, misye genlè plis enterese a poze kesyon e se sa nou bezwen. Donk, se Eske student loan yo ou ka konsidere li son bagay ke moun nan ka itilize e kòb fwàn ke l pou l peye? Pou l, pou l, oh, mwen pa tap konseye sa. Mwen pa tap konseye, mwen pa tap konseye yon moun nesesèman retire kòb fowonwann ke l pou ke w al peye. Pou ke w al peye yon student loan necessarily. I mean, ou gen dwa, bon ou gen dwa fè l. Anpil fwa student loan yo, to denterè student loan yo pa twò wo. Paske se loan pou elèv al lekòl, pou bagay sa yo. So, anpil fwa to denterè a pa twò wo. So, again, w apral retire yon lajan k ap travay petèt. antre 10 a 12 pousan pa ane ke l ap fè pou al peye yon loan ki koute w sèlman yon 3 a 4 pousan pa ane. So l pa, finansyèman l pa nan avantaj ou, w ap, lè ke w fin fè matematik lan, ou rete avèk mwens lajan, se pa plis lajan ke w genyen. So, li ta preferab pou.